Linik peyi, oubyen m kapab di premye peyi nan Amerik Latin nan ki gen sa ki rele viza elektwonik, ke sa yo rele estampado electrónico. Ebyen, sa ki sòti? Ebyen, n ap di w, pran yon ti tan tou piti, nou pral vini avèk pou ou.

Permanente, sa vle di, pap gen sa ki rele viza kote ke ou pral nan Exangeli a, yo pral mete yon viza sou paspò. Ebyen nan me, nan, an Amerik la, se sèlman Etazini ki genyen l, ebyen, Eta, e, peyi Chili deja sòti pye l. Genyen, e, Bediolio ki deja.

Wal soti viza w, wal peye, wal peye viza w, apre sa w pran yon tan yon 15 jou ebyen ou telechaje sa ki rele Estampado Electrónico se li ki pral viza w. Poukisa nou vin pale avè w de sa? Nou vin pale avè w de sa ke pou nou di w ke dokiman sa w wè w gen nan men w lan ke ou menm ki nan epòk Kowonaviris la la ou wè ke se dokiman sa w gen nan men w lan li enpòtan, li ekstrèmeman enpòtan dokiman sa pou sere l ok li ekstrememan enpòtan pou sere dokiman sa m konnen anpil nan nou ayisyen nou pa konn konsève dokiman pa egzanp gen moun lè yo al fon tramite oubyen lè yo vin fon tramite pou yon dezyèm viza oubyen pou rezidans yo gen difikilte pou yo jwenn sa ki rele rejistro viza sa yo te ba yo nan pdi ki gen foto w ladan ki sa li ye lè moun nan fin genyen l swa lè l pral kouche kanè a nan rejistro sivil li tou bay li. Ebyen ou sipoze fè kopil. Menm jan tou sa se li menm ki viza w. Lè ke ou pral poste pou rezidans ou pral genyen bezwen. Se sak fè jodi a nou pa vin di w pakèt bagay men nou vin di w ke sa w gen nan men w lan kòm papye sa li enpòtan antanke ayisyen antanke moun pou sere l pou konsève l byen. Fèt atansyon. Pa pran dokiman pou nan lage l nenpòt kote. Anpil nan nou gen pwoblèm la aktyèlman la. pou nou fè solicitude pou rezidans paske PDI gen difikilte li gon pil li pran pil tan poul ban nou voye sa a ban nou e mezanmi m yo m vin di w ke fèt atansyon e ou wè lè w voye yon dokiman nan PDI voye fè yon demand dokiman nan PDI ou wè tan li pran poul ba w li men jodi a m di w ke peyi chili se premye peyi nan amerik latin nan ki gen sa ki rele Estampado Electrónico ki gen viza elektwonik. Menm jan pou ou menm ki nan peyi ou, nan an Ayiti, k ap fè yon demand viza nan Chili, enben menm jan tou se avèk sa yo al ba ou l, ou pa pral nan pou al mete so sou viza nan paspò w. Se menm jan li menm w ap genyen, ou moute sou entènèt, ou telechaje l. baton epi men viza w nan men w. Enben, se poutèt sa, menm jan tou pou moun ki genyen sètifika rezidans yo, enben dokiman sa a se yon dokiman ke ou dwe sere. Se vrèman enpòtan. Mèsi a tout moun ki pral pataje vide, k ap pataje videyo a e n ap di w tou, kite yon kòmantè lè w fin gade videyo a pou w di kisa w panse de sa. Èske travay sa a, èske e se yon bagay, se yon bon bagay ke yo fè a? E pou ki rezon ou panse ke yo menm yo fè yon travay konsa ki gen, ki se viza elektwonik ki pa gen kesyon viza kote ou pral nan Exangeli a pou yo ba ou l? Pou ki sa ou panse yo fè l? N ap tann repons pa ou. Se vrèman enpòtan. Mèsi zanmi m, babay a la pwochèn. N ap toujou la pou nou pote enfòmasyon pou ou. Tchaw tchaw.